Trè bòn nouvèl pou relasyon Venezuela ak Lèzetazini. Venezuela ap soufri lontan nou konn sa deja, yo merite galon souf. M konn nou gen anpil lanmou pou Venezuela. M konn nou pa dakò an oken ka pou peyi sa a li kontinye soufri. Men m gen yon bòn nouvèl pou ou. E bòn nouvèl sa a se gras ak. Yon gwo desizyon ke Prezidan Nicolas Maduro li menm li pran ki vin konpile ak bon kè Prezidan Joe Biden ki bay bon rezilta sa. N ap repete l ankò, slogan chanje se BBB bat bravo pou Biden. Rete la pral eksplike w ki bon bagay ki pral fèt pou Venezuela, m sur et certain w ap kontan paske se youn nan peyi ki plis soufri Ereksyon an trigè dènyè peryòd sa yo. Bonjour bonswa entènèt kouman nu ye m espere tout moun anfòm pa bliye non pam se Christian Doléan toujou kontan lè map enfòmew e anplis mwen trè trè kontan lè w kite yon like sou videyo an si w pat ko fè sa pran ti tan.

Venezyela se youn nan ra peyi ki konnen yon to enflasyon, tande byen sa m pral di la a, a plis ke 4 mil pousan. Donk, se sa k koz, yon moun k ap travay o Venezyela, k ap touche yon salè minimòm, se mezi pou l achte yon sandwich pou l manje. Men lè w ap mande m, men yon peyi konsa, kòman moun yo viv? Li vin fè ke lajan Venezuela tèlman pèdi valè, yon moun kap touche pa ka elen ni a kòb li touche. E malgre gouvènman an li menm li te anonse yon ogmantasyon terib de salè. Se kòmsi pou m pran egzanp avè w pou byen konprann, jodi a la wap travay, wap touche 10 mil goud. Ou byen wap touche 5 mil goud. 5 mil goud sa an sipoze li rive nan yon moman li egal avèk dola ameriken an. Paske ou konnen US se li ki monè entènasyonal yo. Si 5 mil goud la egal a 5 mil dola ameriken, ou wè ki avantaj li vin gen. Kounye a, si 5 mil goud ou genyen an li egal a 2 dola ameriken paske monè ou genyen an tèlman vin pèdi valè, ou wè nan kisa w tonbe. Donk se la a, lè enflasyon an li egzajere nan nivo sa a, li bay de rezilta terib. Ou jwenn lwaye k ap monte, ou jwenn manje k ap vin pi chè, ou jwenn gaz, tout pwodui yo vin pi chè, pandan popilasyon an li menm li ap rantre pi fon nan povrete. Se sa k rive nou ann Ayiti. Mentnan. Venezuela li menm tout soufrans sa yo, yo pa sèlman rantre nan kad move desizyon gouvènman an pran, men tou li rantre nan kad yon ansanm de sanksyon prensipalman Prezidan Donald Trump li menm te deside mete sou Venezuela. E youn nan desizyon ki pi terib ke Donald Trump ki te pouswivi pa plis ke 50 peyi apre te pran, se aksepte Juan Guaido kòm prezidan Venezuela. Se yon bagay ki te ekstrèmman grav e ki lage peyi Venezyela nan plis pwoblèm paske Venezyela te vin rive yon moman li vin gen 2 prezidan. Kiyès ki ka negosye ak yon peyi ki gen 2 prezidan? On youn gen yon pouvwa e lòt la pa gen yon pouvwa vin gen yon dezòd total sa vin anpire sitiyasyon Venezyela e byen sur ke Donald Trump te konn sa li tap fè lè li te pran desizyon sa a se te pou fòse Nicolas Maduro pran yon ansanm de desizyon e Nicolas Maduro li menm ki pat sispann krape lestomak li, ki pat sispann fè gwo kòlèt avèk Donald Trump li menm te di pa gen anyen kap fèl chanje desizyon, lap rete sou menm bagay e sa te vin fè yo te gen yon anbago sou pwòp petwòl yo, yo pat ka eksplwatel paske pat okenn peyi ki te deside eksplwate pou yo e menm lè yo menm yo ta eksplwate pat okenn peyi ki ka achte nan men yo parapò avèk sanksyon an. Se pou montrew kòman. Donald Trump li menm te youn nan nèg ki pa t jwe ak Venezuela. Men pa kont, menm Prezidan Donald Trump sa a, se li menm, kèlke zè de tan anvan l ale, ki pran yon bon desizyon an favè Venezuela. Tande byen, mesye a mande pou yo kanpe tout depòtasyon vè Venezuela pou 18 mwa. Sa s on bòn nouvèl. Lè sa bon di l bon. Lè Ayisyen renmen di dan l blan, di dan l blan. Sa a se yon bòn desizyon ke l te pran paske, dapre li menm, li di pèp Venezyela a soufri ase, gen twòp represyon k ap fèt sou yo, pa t kesyon de depòte yo tounen yo Venezyela, kite yo la. Men nan kounye a, ki bon bagay sa a ki pral fèt pou peyi Venezyela nan moman n ap pale la a ki fè nou di bat bravo pou Biden? Nicolas Maduro li menm ki te fè deklarasyon li te di. Li koupe tout relasyon diplomatik avèk Lèzetazini. Malgre te gen pinisyon yo men Nicolas Maduro li menm te mache nan lojik lan pou l di li pa nan rans avèk Etazini, li pa gen okenn relasyon diplomatik avèk yo. Humm men je me demande eske vrèman Nicolas Maduro te konnen ki konsekans ke sa vrèman lap genyen sou peyi l la? E konsekans yo yo desastrez. Daprè l'ONU, gen plis ke 5 milyon Venezyelyen ki kite Venezyela pou al viv nan lè peyi vwazen tankou Brezil, Kolonbi, genyen tou ki ale Chili, anpil ale Etazini. Donk Venezyelyen sa yo, yo menm k ap kouri pou lamizè, k ap kouri pou lave pa touye yo, k ap kouri tou pou enstabilite politik, paske n konnen a yon moman done, Venezyela pa t pase yon jou san pa gen manifestasyon vyolent, prensipalman nan kapital peyi a ki se Karakas. Se yon sitiyasyon ki te lage anpil panik e ki fè peyi a vin pi pòv, popilasyon pa sispann mouri. Nicolas Maduro fè yon deklarasyon ke anpil moun konsidere kòm met ajenou nan pye chèf la, paske prezidan an deklare ke li prè pou l chanje de politik, pou l chanje fizil depol pou l ka kolabore avèk Prezidan Joe Biden. Men pa bliye depi nan moman kote yo te anonse. Viktwa Joe Biden nan eleksyon amerikèn yo, Nicolas Maduro li menm se youn nan premye prezidan ki te fè deklarasyon pou di li prè pou kolabore avèk Joe Biden nan kad yon nouvèl relasyon antre 2 peyi yo. Joe Biden li menm, kèk enfòmasyon ki te filtre pou ti jan la a nan ekip li a te lese anpil moun avèk anpil kèkotan lè nou te aprann ke Joe Biden li menm li Gen pou kolabore avèk Venezuela men ak kondisyon gon chanjman de politik, ak kondisyon gon chanjman de direksyon nan relasyon yo. E se sa menm ke Nicolas Maduro li menm yon lòt bò li anonse. Li di, Mwen tounen baz nou. Nou prè pou nou swiv yon nouvèl vwa, pou nou pran yon nouvo direksyon nan relasyon avèk gouvènman Joe Biden nan. Yon relasyon ki baze sou respè youn pou lòt, yon relasyon ki baze sou dyalòg kote gen yon kominikasyon ak konpreyensyon ki pral fasilite pi byen relasyon yo. Sa se kèk fraz nan diskou Prezidan Nicolas Maduro li menm li te fè nan kad yon seremoni nan Caracas 21 janvye. 2021 la. Nicolas Maduro montre yon lòt vizaj, yon lòt aspè paske n konnen pandan yon bon bout tan prezidan sa a te toujou montre li se yon prezidan gwo kòlèt, li se yon prezidan ki pa tande twòp konsèy, li se yon prezidan li menm malgre l wè l ap antre nan twou a men li kontinye desann pi ba. Poukisa m di sa a paske n konnen nan mond sa a n ap viv la a si ou pa ka fè gwo kòlèt, pa fè gwo kòlèt. Si w pa ka trape lestomak ou, pa trape lestomak ou. Paske frape lestomak lè li gen konsekans. Si w konnen frape lestomak ou ap fè pèp ou a soufri, frape lestomak ou ap fè peyi w la vin pi pòv, reflechi plizyè fwa. Se sa k fè anpil nan nou toujou di, O, gouvènman ayisyen yo se se ti restavèk Lèzetazini. Gouvènman ayisyen yo toujou prè pou met ajenou nan pye Lèzetazini. Hum! Gen bagay ou pa konnen. Lè w pa met ajenou nan pye nèg Zetazini fò w gen kran. Fò w gen brenn. E lè w gen brenn se pa sèlman nan pawòl. Nou menm Ayisyen ase souvan nou konprann moun ki pale pi fò a se li ki gen rezon. Humm e youn nan pi gwo erè w te ka fè. Pale pi fò pa vle di se ou ki pi fò. Non. Lè w konnen w gen yon peyi ki pa pwodui anyen. Ou gen yon peyi. Menm bidjè nasyonal ou, se kominote entènasyonal la ki sipòte l. Pou yon peyi, menm pou fon ti eleksyon minisipal, se entènasyonal la ki pran kòb pou fè l. Gen derespektan w pa fè. Humm. Anvan w fè derespektan, ou gen yon grenn bagay pou w ta fè. Se asire w peyi w la vin gen ase de grenn li menm pou l pran responsablite tèt li. Lè sa a ou pa p menm bezwen pale fò, men w ap jwenn respè a paske ou gen ase de bagay. Ou pa bezwen fè gwo kòlèt di mwen menm m pa nan rans ak Lèzetazini, m pa nan rans ak Kanada, Lafrans oubyen Kòmgwo paske m konnen yo regwoupe yo ann Ayiti. An, konsa? Lè w fè jan de grandizè sa yo, konsekans lan vin grav. Olye de sa, Aplike pwovèb ou konnen en Haïti ki di Lè kri bich la bezwen grenn di li ret anba wòch. Ou wè lè li fin grandi, li pa menm bezwen soti anba wòch la tou dousman non, li ka pouse wòch la menm paske li gen ase de fòs. Sa se prensip lavi a. Si w bezwen grandi, ou ret trankil. Ou aksepte soufrans yo kòm si li te dous menm jan moun pwotestan yo ta ka di l. Men, se pa paske w wè l pa bon. E menm jan, lè w rete ka yon moun k ap fè w pase mizè men ou menm ou gen yon objektif, ou rete la, ou pran bal yo ofon. Ou aksepte yon pakèt bagay. Men lè w fin ou fin pouse zèl, kounye a lè moun nan pale avè w, ou di ay, eh eh. Moun ou konnen an se lòt moun. Epa fwa ou li pa menm tan pou di sa nan menm li menm li wè li di eh m pap atake gon lòt bagay la epi se sa peyi yo fè peyi bezwen grandi yo yo ret dousman ou janm tande kote repiblik dominikèn ap fè deklarasyon pou yap joure lòt gwo peyi non monchè ou pap wè sa byen okontrè yo mete yo nan pozisyon yo mete yo tou dousman pou yo resevwa sa yo dwe resevwa. ak yon grenn bagay. Yo evite fè koripsyon. Yo evite dechèpiye sa yo jwenn kòm èd, men yo envesti l e yo pwoteje l. E lòt gwo bagay yo genyen, yo gen stabilite politik. Stabilite politik la fè ki sa? Li fè ke envestisè vini, li fè ke touris antre. Lè sa a, yo bon peyi ki ap vanse. Nou menm se sa nou gen pou n fè. Se pa pwoblèm èd nou gen ann Ayiti. Nou resevwa yon pakèt èd. Men nou toujou ap poze tèt nou kesyon kote yo pase. Nou gen egzanp ki trè klè e ki trè resan, Petro Karibe. Ke pwòp Venezuela sa a m ap pale de li a te aksepte ede Ayiti ak yon pwojè milyonè ki ta fè peyi sa a devlope. Nou wè ki skandal ki gen ladan l. Ayiti. Antouka, Nicolas Maduro li menm pa sispann mete l disponib la, misye chanje de direksyon li mete l tou piti. Tonton m pa gen pwoblèm non map tann ou eeh mwen fè tout sa w vle pou mwen, tout sa w di m map dakò. Sa y a bebe sa w. Leson boule ee Venezuela yon leson boule nan dènye nivo. Venezuela te atann ke l t ap ka fè rezistans tankou Kiba. E pa menm reyalite. E se pa menm gouvènman. E pa menm desizyon. Malgre sa, Kiba pase anpil mizè, men yo reyisi kanpe djanm. Venezuela se youn nan peyi ki te pi avanse nan rejyon an. Si se pa t sanksyon sa yo m garanti w Venezuela t ap tèlman boule. Petèt mwen menm avè w te ka bezwen al viv la. Kòm prèv, te gen yon pakèt Ayisyen k ap viv Venezyela, yon pakèt moun k ap etidye gratis. Venezyela se youn nan ra peyi kote moun pa t peye kouran, se youn nan ra peyi kote moun pa peye kay. Men jodi a, ou wè kote l rive. N ap tann Joe Biden pou n wè ki sa k pral fèt toutbonvre. Joe Biden di l prè, Nicolas Maduro di l prè, kounye a l rete pou n pase men nan kou mesye. Bon sa liye la menm. Poun wè si dayiti pèp la nan mizè sa liye a. Se sa bagay la ye. Antouka Joe Biden vini tou limen ak yon pakèt bòn desizyon. Nou sur e sèten gen anpil bagay ki pral fèt a lèd de travay sa a ke Joe Biden deja kòmanse. Bòn nouvèl sa yo yo bon lè yo vini, yo pa vin fasil men lè yo tonbe fò n pataje yo paske Venezuela ap soufri lontan. E Nicolas Maduro chanje de direksyon, li prè pou l kolabore ak Joe Biden e m sur e sèten ap gen bon rezilta, pèp la ap ka soti nan soufrans li. M rele Kester Dorlean pa janm bliye sa se Kesso Store ki abiye m. Ou ka fè menm bagay la lè w rele nan nimewo telefòn sa yo oubyen tou lè w pase nan youn nan magazen Kesso Store yo, w ap jwenn bon sèvis e satisfaksyon garanti. N ap kwaze tousuit. Bon lòt videyo.